Coucou mes amours comment allez vous mèsi paske ou chwazi klike sou video a mèsi paske ou chwazi gade nou se yon reyèl plezi pou nou kapab ansanm avèk ou ankò yn fwa nan yon lòt video nou bat bravo pou tout moun ki abòne nan chanèl la nou remèsye ou anpil e nou di w byenveni nan nouvèl fanmi sa jodi a nou pral pale ou de Difikilte yon etidyan kretyen kapab jwenn nan etablisman li, nan lekòl li oubyen nan inivèsite l. Donk, si ou se yon etidyan oubyen ou se yon manman, ou se yon papa, donk videyo sa li vrèman enpòtan pou ou menm. Leplisouvan, lè nòt timoun yo ap desann, nou konn souvan panse se paske timoun nan pou trimès la li manke etidye. Oubyen tou pou trimès la, li pa twò sou sa, li gade twòp televizyon, li on jan distrè, li sesi, li sela. E sepandan nou pa janm ka apab rive detekte vrè pwoblèm nan. Se pa sèl sa ki konn koz sa, men se youn nan koz ki vrèman. Ampleur la fè anpil anpil anpil dega. An nou ale. Mwen pral ba nou pre 3 difikilte, men sepandan map ba nou youn ki a karaktè pou timoun piti, youn lè timoun nan nan laj adolesans, e youn tou lè timoun nan kòmanse jèn, lè timoun nan kòmanse genyen yon matirite. Ok lè timoun nan kretyen li pral fè konba ansanm avèk diferans li pa rapò ansanm avèk lòt timoun yo poukisa se pa ke timoun nan pral remake li pa gen menm je ou byen gen menm cheve ou byen gen menm non se pa sa diferans lan se fason timoun nan wè l pa rapò ansanm avèk lòt timoun yo. Ou konnen, lè timoun nan se yon timoun li ye, donk li panse a la otè de li menm. Sa pèmèt tou timoun nan ta toujou vle sanble ansanm avèk lòt timoun yo. Pou inifòm ni pa egzanp, menm jan ansanm avèk lòt timoun yo. Men lè timoun nan gade li wè ke jip pa l la oubyen wòb pa l la bokou pli long. ke lòt timoun yo. Si se yon ti gason, li remake ke bòs twal la, li pa konn sa ki pase bòs tayè a, li mete tout twal la nan pantalon an. Mwen vle salye Bens nan pati sa a. Tout twal la nèt ale nan pantalon an. Tout twal la nèt ale nan chemiz lan. Ou te mèt wè timoun nan se timoun, men li gentan wè pati sa a. Li gentan wè ke pantalon lan pa fèt menm jan ansanm avèk Pantalon lòt timoun yo. Chemiz pa l la pa fèt menm jan ansanm avèk chemiz lòt timoun yo. E pa bliye, byenke timoun nan li soti nan yon famiy kretyèn, li renmen Bondye, men, li ta toujou vle sanble avèk lòt timoun yo paske li poko vrèman gen yon matirite kretyèn. Dezyèm difikilte ke etidyan an li menm li kapab jwenn. Sa se lè timoun nan li kòmanse nan yon laj adolesans. Se diferans sa a ki pa t konbat oubyen li pa t jwenn yon moun esplike l. Diferans sa a ke li te wè depi lè li te piti a, li tou rete nan li. pandan li vin adolesan. E vwala ke, lè timoun nan nan laj adolesans, li kòmanse prete atansyon plis ansanm avèk fizik li, ansanm avèk abiman li, ansanm avèk jan lòt timoun yo ye pa rapò avèk li menm. Men, nan laj adolesans lan, sa ki pral vin agrave sitiyasyon an plis, diferans lan, li te gen tan fè l deja. Men la a, se lòt timoun yo ki pral fè l wè sa. E lè sa a, sa ap vin pwovoke yon oto-estim ki vrèman ba lakay timoun nan. Pa egzanp, timoun nan se joune de koulè, pa egzanp. Gen lekòl ki pa fè joune de koulè fasil. Lè yon lekòl resi di joune de koulè an Ayiti, donk tout timoun ap panse, bon, m pral fè manmi m achte yon djin pou mwen, mwen pral mete jip djin, mwen pral mete pantalon djin, mwen pral fè manmi m achte yon ti mayo sesi, ti mayo sela pou mwen. Lè timoun kretyen an rive lakay li, li di, Manmi, demen si Dye vle se joune de koulè. Epi manmi a di, Bon, pa gen pwoblèm. Ou pa sonje konplè ou te mete dimanch pase a? L ap vrèman bon pou w ale nan joune de koulè la ansanm avèk li. Ki pwoblèm konplè a genyen? Li pa gen anyen. Men, timoun nan, li te gentan tande tout lòt ti zanmi l yo pral mete jip djin. Tout lòt ti zanmi l yo pral mete pantalon djin. E vwala ke manman l fè l mete yon konplè avèk de ne bò tèt li. Sa w tande a, lè l rive lekòl la, li te gentan mare depi nan li menm. Lè l rive lekòl la menm, timoun yo di, O! Men grann sal la! Timoun sa a kapab vin fristre. Timoun sa a kapab vin gen yon oto-estim ki vrèman ba malgre li se kretyen, malgre manman l ak papa l ap priye, malgre n ap sèvi Bondye. Timoun sa a vin panse li pi piti, li pi ba, li pi minim ke tout lòt etidyan yo. Timoun sa a tou kapab vin kòmanse ap bay ratman nan nòt li paske li vin tèlman fristre, li vin tèlman. pa alèz li pa nan pol gen anpil problèm sa kapab koze mwen konn tande anpil etidyan kap pale kap di konsa ooh se mwen k pou diw sa map pase mwen pa konn kisa poum fè ankò lekòl la timoun yo pa banm yon ti souf ditou lè sa olye pou timoun nan ta pote fwa kretyèn li Kwayans li ansanm avèk anpil lajwa, li vin tankou yon kwa pou li. Se vre, ou menm ki paran, ou kapab di konsa, kòman fè sèvi Bondye se yon kwa li ye pou timoun nan? Se jis paske ou pa nan plas li. Se vre li renmen Bondye, men piske li pa mi lòt timoun ki pa pataje menm kwayans ansanm avè l, li vin tankou yon kwa pou li. Leve chak jou al lekòl vin pa yon twò anvi pou timoun nan. Li pa gon twò anvi, yon dezi pou l fè sa non. Ou mèt kwè m, chak jou se yon konba pou li, chak jou se yon gè pou li. Lè w tande twa mwa vakans lan rive, wou, se delivrans! Sitou si nou menm ki paran an nou pa prete atansyon ansanm avèk tout difikilte sa yo ke timoun nan li kapab jwenn. Lè lè li kòmanse grandi ou ta panse sa fini, non pa ditou. Piske li nou pa t oryante li depi lè li te kòmanse ap wè diferans lan, li vin nan laj adolesans, oto estim li vin desann, lè li vin nan inivèsite, Byen ke li vin gon matirite, li vin pran matirite a, m kapab di prèske pou kont li, li vin kòmanse m ta di w abitye ansanm avèk Farouch, don li pa bay sa regle twòp bagay pou li, byen ke yo fè enpak sou li, men tou pi gwo pwoblèm nan se lè ke li nan klas avanse sa yo, ou konnen nan klas avanse sa yo, ou kòmanse ap etidye yon seri de bagay ki pa fin twò kole pyese ansanm avèk kwayans ou. ansanm avèk fwa kretyen nou. An nou pran yon egzanp. Pa egzanp, si nou di konsa, elèv sa a, etidyan sa a, l ap, l ap, pou semèn nan, li nan chapit Origine de l'homme. Y ap envestige. Syantifik yo ap envestige. L ap fè rechèch sou Origine de l'homme. Epi li jwenn. Tout sa l ap etidye yo, yo di konsa ke lòm vini atravè de yon senj, yon senj, yon jou maten senj lan leve, epi li kòmanse gen cheve nan tèt li, li kòmanse gen nen, gen je, menm jan ansanm avèk yon moun, se la lòm sòti. Kote ke timoun nan li konnen trè byen sa se selon fwa pa l, se pa sa ditou! Selon sa l konnen, selon sa l aprann, selon sa li kwè. Se pa sa ditou. E vwala ke fòk li etidye l. Li pa ka pa etidye l paske fò l fè nòt la sinon l a va rekòmanse paske fòk li pase egzamen an. Ou ka konprann tout difikilte yon etidyan kretyen kapab jwenn. Sa w wè m ba yo la a, se yon sòt de rezime ke mwen fè. Men, mwen bay 3 lo ki kapab pwovoke anpil lòt dezas. Se sa k fè, si ou se yon etidyan kretyen e ke ou pa t gen chans depi okòmansman pou paran ou fè ou konprann ke diferans diferans ou wè ki egziste ant ou menm ansanm avèk lòt timoun yo pa defini pèsonalite nou youn nan. Si ou nan laj adolesans tou epi wap gade video sa, fòk ou konnen ke menm si lòt timoun yo petèt ka pase ou nan rizib, le fèt ke yo pa renmen rad ki sou ou a, le fèt ke yo selon yo menm oubyen menm selon ou menm tou yo abiye pi bwode pase ou, sa pa defini pèsonalite ou. Sa pa fè yo plis pase ou ditou. Ou se yon moun diferan se vre, men sa pa vle di ou minim pase yo. Nou diferan, men sa pa vle di nou minim pase yo. Ou diferan, ou pa minim. Ou se yon moun espesyal, ou se yon moun ki inik. Kwè nan tèt ou. Travay, kontinye avanse. E si ou se paran tou, ou dwe akeyi timoun yo anpil. Paske se pa tout timoun ki arive reyisi etap sa a. Leplisouvan, timoun nan konn kòmanse fè sa li pa t dwe fè jis pou l kapab sanble ansanm avèk zanmi l yo. Donk, prete anpil atansyon sou sa. Gen anpil difikilte yon kretyen kapab jwenn lè l se yon etidyan. Se pa yon bagay fasil li ye, se yon konba chak jou, men, si li rive konprann, si ou menm tou paran ou akonpanye l, donk l ap pase etap sa a vrèman fasil. Se videyo sa a ke mwen te pote pou nou. Mwen espere ke nou te renmen li e mwen espere tou ke nou aprann anpil de li. Nou diferan, men nou pa minim pou sa. An nou kontinye avanse. Ciao, n ap wè nan yon lòt videyo.